Bonsoir. Bonsoir.
Koman w la ou fòm? Mwen fòm wi Toto e ou menm? Mwen trè byen wi.
Ou ka mete kamera pou nou silvouplè? M ap mete l wi men poukisa ou pa janm vle pran m nan live ou?
Poukisa m pa janm vle men m pran w la? Jodi a ou resi fè l. Ou menm pa konn wè demand lan ma chérie. Ah ok. Ou pa konn wè demand lan. W ap mete kamera pou nou? Uhmm map fè sa. Ok Hey Ou pa vle pale tout kòw? M panse ti midi to ki anvayi w la wi. Non m tap fè yon bagay. Ok Ou selibatè? Uhmm m kwè sa wi.
Oh Depi konbyen tan?
6 mwa. 6 mwa selibatè bagay yo grav. Bagay yo grav. Ok Umm Èske ou ka prezante tèt ou kiyès ou ye kòman ou rele kote wap viv tout sa.
Ok Mwen rele Michelle map viv America Umm Mwen gen 4 timoun Umm Ok m bezwen yon moun. Li te met 3 neve kotel ye a. Ok men ki tip de gason ou renmen. Ok m bezwen yon neg ki gro. Humm. Byen fre. Humm. Pretansye. Humm. Yon neg ki gen responsabilite. Humm. ki gen yon objektif, e yon moun tou ki prè pou l ede m leve timoun mwen yo. Ok. M pa vle l gen ni 25, m pa vle timoun. ok e m pa vle tou yon moun ki vin moute live la pou vin tankou e moman pou l vin tankou pou l vin trip m vle yon moun tankou pou l moute yon bagay serye ou konprann paske mwen m pa m pa ap jwe ok non ok.
Ok pa gen problem pa gen problem mezanmi yon moun ki koman ou rele ou te ou te bay non an wi. Michelle.
Michelle ok yon moun ki enterese pa Michelle voye demand make sure ke nou ka ouvri kamera nou ti mesye epi e ki mesaj wap voye bay chak oh ou te gentan voyel deja an avanse ti mesye. yon ti bagay men fòk moun nan mwen men nèg ki dread anpil pou m ka kenbe cheve a ou konprann Nèg djed yo mete nou an avan silvouplè madanm nan bezwen djed poul rale mezanmi madanm nan mande djed poul rale nap big up Coelie ki branche nou depi anndan lakay li la bon bagay men men avanse wi nou pral chachel ok voye devan ti mesye sa son dezòd li ye nou pa kite w ale san nèg. Tout fanm kout mwen ye lè fanm kanpe pou map gad nèg la pou map wose pou mwen. Yeah yeah.
Bagay la chou. Bel kout fal nan sans mwen anpil. Konprann?
Woy, sa gen la? Sa gen la? M pa gen anyen non, m ap gade w Toto. M pa ka gade w? Aww, padon. Yeah, um. Blòdèk pral vin la mezanmi m bezwen dènye nèg nan demand nan la ki pou vin reprezante tout bagay yo nèt pou mwen la tout bagay yo nèt nèt nèt la pou mwen la paske nou pap kite madam nan ale san mennaj lan oubyen san moun poul pale ansanm avèk la ok paske aswè a la ou sipoze ap siwote nan telefòn avèk yon nèg èske ou konprann sam diw la m wè w wi non èske ou tande epa wèm èske ou tande sam diw la. M tande wi. Ok.
Moun kòmantè yo kap touyem wi. Pa li pa pa fokis sou kòmantè yo pa li yo non pa fokis sou kòmantè yo e konsa wi pa enkyete w an ale ti mesye sa w tap chache a cheri vini vini vini Jude la ok ok pa gen pwoblèm dakò byen fèt.

Bon wap vin pi bèl tou wi Toto, ou fè bòz ou bliyem.
Konprann, ka pran ti tap, ti bagay sa yo. Ou tande wi Toto, ou vin pi bo ti gason tande.
Mèsi cheri, mèsi cheri.

non.
Wap rekonèt fanmi an Eloy. Anmweyy pa fè pito bagay tonton ou pa bezwen pran lòt moun cho map desann tanpri pa fè menm jan ou te fè demwazèl la lè fwa nou yo ekri ou reponn
Yeah uh sa sa vle di.
Non just m panse ale kou pou m mande w kòman w ye, kòman life la, ou konprann?
Mwen menm tou. Ou bezwen tcheke, ap tcheke sou mwen. Aha, pou n konn si w ok, paske sa w ap fè a ou fè yon bon travay, m toujou anba live ou, ou konprann?
Ok, pa gen pwoblèm. Avle di, m pa konnen, mesaj yo ka anpil sèt, men tankou lè yon moun tcheke sou ou e paske ou enpòtan nan je li, so verifye mesaj yo paske mwen menm m tap swiv demwazèl la l di li li ekri w pa reponn, kòm ou pat reponn ou pa bezwen reponn ankò so. An m pa bezwen reponn li ankò? M pa bezwen reponn li ankò kòm ou pat reponn. Bon mwen menm m pral ekri w m vle w reponn.

Ok m te kontan fè ti pale sa ansanm avèw ok. Ok bèl papi. Ok bèl manmi bye.
Bye.